Kisa ki sou kè w vle di? N ap tande w.
Bon m ap di mèsi a tout moun ki anba live yo, gen ki fenk kòmanse gad live la oubyen gen ki te ap suiv m depi avan. Bon mwen pa gen mo pou m ta di nou mèsi.
Manman m te di li pral fè yon kado men li poko ka jwenn moun nan pou l te fè l se sa k fè mwen potko vle temwanye. Mwen te vle temwanye lè manman m te pot kado a men kòm yo te tan mande m li m ap fè l avan sa. Aplodi timoun aplodi. Jodi a.

Nou sale chak grenn moun ki gentan la, nou gen anviron 3444 moun la ki gentan poze la, relax yo la, vin gade fondasyon Frèlik Sònson pa fè moun kap depoze la, anviron 3500 moun la, e nou vin di mèsi chak grenn moun ki pran ti tan sa. Pou ti tan pa yo ki pataje ti tan sa ansanm avèk kòlèg de travay yo, ki pataje ti tan sa avèk fanmi yo, pou yo nou vin enjoy nou la. E ou menm ki fenk ap gade pa bliye timoun sa yo se timoun ki fè pati zòn zòn pa fè moun, se timoun ki pou yon rezon pou yon lòt nou te kontre avèk yo. Yo chak nou kontre avè yo nan sitiyasyon diferan e jodi a nou. Avan nou di kikseswa, e nou pral tande talè la Love ki vle temwanye. Men temwanaj Love anpil, n ap pran pati jodi a. Men pa bliye n ap lanse tou 3 jou motivasyon. Sa a se pi wi. Pase tanpri. Si yon timoun di m. Sou kisa m pral motive jodi a? M pral ranmase donasyon jodi a la? Ou gen. Sou lekòl la. Sou lekòl la. Kè sa m ouvri. Wè misye. Aplodi misye. Egzèson! Eeeee! M ba l ou. M ba l ou. M pral, m pral kore sa w di a avèk yon kesyon nan sa m konnen ou fò ladan l. Si w reponn kesyon sa m pral poze w la la, vin kanpe la. Si w reponn li.

Ou gen 200 dola kach, 100 dola pou kesyon sot repon nan, e lò 100 dola pou sop, pou, pou, pou, pou, pou, pou sa mal pwoswa la. A pou sa mal pwoswa la. E so la. Nan la vla gen 3 mil 583 moun. 3 mil 583 moun.

Kou lò pèdi pi ou ka pèdi frè m. Nan 10 minit la m di misye bay 3583 moun 1 dola. Konbyen kap rete? Konbyen kap rete? Pandan misye ap reflechi a la a e e e mesye la gen koze la e gen koze la Ke nou a twò gwo nou pral priye talè mouche. Sa a yon cho pou kòmanse. Koko ou rabote. Ale.
Non non, mwen te flechi mwen chè. Mwen te flechi mwen chè. Si mwen chou mwen te flechi. Map tan nou ti gazo. Map tan nou fini flechi. Nou fini flechi ou a di m. Nan di mil ou etiye 300. 3.583. Nan di mil. Koko ou rabote. Bon baton nou.

3500 nan 10000 mete 3583. Chat, li ap bon wi. Chat yon bay la gen potom gade men. Chat di an nou ede en fè yon ti vila pou tout fanmi an lè nou vin Ayiti nap jis peye moun kap travay ladan l. Oh chat. Chat sou komanse la nou tou lanse l. Chat. Chat projè yo wi jazz. Chat chat e nan bagay la w ye la wi. An dan projè w ap ye.
Chat lap bon wi. Lè dyaspora antre la wi chat lap bon wi.

Kèt!
Waw! Eske moun nou tap bay la se la ou tap chwazi? Non tantan tantan tantan non tantan a poko chwazi monchè e lè w fin reponn. Kèt mesye! Yo terib. Misye terib.
Kèt menn.
Mwen fèt an 1986. Mil? M fèt 1986.
Nan mil, mwen chwazi ba w 1986 dola. 1986 dola.
Mwen di w bay 164 moun 1 dola. Konbyen kap rete?
Koman? Konbyen l di m bay? M ba w 1986. Mwen di w bay

164 ou di?
Wi. Eseye nou wè sa k ap rete a. Nan 1986 m di w bay 164 dola. Konbyen k ap rete? Mezanmi yo, gad yon ti bèy! E konsa l ye nan zòn Bafè moun. Bon e misye pral reprezante fondasyon an.

Map tann misye di nou. Aah bagass misye ap pran bagay sa la bagass misye ap pran bagay sa la pandan misye ap reflechi a la nou pral la priyè talè hehehehe wi nan teni jeni de Delma mezanmi oh gadon gadon koze map kite reflechi m pap telman nwi la. Ete 1822. Talè papa e sak pral fè mwen rete rete sa w di a zanmi bon gade mwen misye di rete 1822 ey sak ki sak nan tèt ou non men fò men fò mwen bon sak nan tèt misye misye genlè gou misye genlè gou kòmsi gon vwa kap li bay yo aplodi misye mwen vle yon dyaspora rele m la. Pou bay misye yon tablèt, misye pral chwazi yon lòt timoun poul bay tablèt ki te nan menl la. M vle yon diaspora relem la kounya la. Relem kounya la. M vle yon diaspora relem la. Epi tou swit apre m pral priye. M vle yon diaspora relem la pou dim frè Luckson eee Ou konprann? Eee.

Mèsi anpil Wid gason m.
Dako. Al chwazi moun nan la. Al chwazi moun vin pa eta moun nan la pa devan. Moun yo al bay tablèt paw la epi dem CV m vin avèl pou ou. Papa.
Aplodi aplodi aplodi kiyès misye ap chwazi la. Misye pral chwazi yon moun li a kiyès li la. Kiyès li chwazi la jezi. Kiyès chwazi la. Woodley. Mwen ap rele w talè.
Kiyès ou chwazi la? Kododle. Eh, ka Kododle fò tablèt mesye. Aplodi Kododle! Avanse devan, avanse devan, avanse devan, avanse devan, avanse devan. Menm si avanse devan. Kododle, fè fè yon ti kwense kòl la. Yes. Kijan w santi w lè se ou misye al chwazi pou fò kadon tablèt pal la pandan yo pral bal yon lòt tablèt? Eske se paske Alo banm poze sa Ki yon sant ou? M santi m byen M santi m alèz wi Ou santi w byen? Sa sa vle di pou ou? Li fon bèl jès avè m Hein? Li fon bèl jès avè m Li fon bèl jès avè w? Wawawawawaww Eske ou sèvi a misye byen isi a?
Hum? Wi Kounye a vin vin ba nou Ki an fè se Odeline ou chwazi pami tout timoun sa yo?

Nou pa pli mal koman fanm yo ye. Avek jezi nan fom wi sem nan.
Wi yap desere lo la mtap gade ba yo la mesere lo mpat jwenn ou men mrele w la sivoupler paske mgen yon sem ki pa two byen mte rele w pou banm yon priye pou li sivoupler paske l gon le fè mal lal nan dokter Li pran medikaman. Ok. Estomak la pa janm. Men sa nap fè. Kòm mwen gentan live kounya, se nan live la li, ou mèt voye nonl pou mwen epi nou a nou a fè sa. Dakò, dakò, mèsi bokou, se janti. Dakò, yes. Mèsi.
Yeah.
Monchè kanpe la. M pral poze w lòt kesyon. Si w reponn, yon moun ap rele pou yo met sèk la pou ou. Wi. Eh! Hein? Oh, m se pat vin. Mwen te ka reponn. Bon, m pral gade mwen. M pral gade mwen. A pase jan mwen bay yo ye la papa. E pa ti bagay piti kap fèt la la non. Ok. Èske ou prè? Oui.
Ok.
Mon chè, mwen ba ou kèt fanm m ba ou 5014. 5014. Fanm bal piti a misye. Mwen a misye gon montè granmoun sou li. Nan 5014, m di w retire 1577 Kèt sa a ou gen nan men w la ti gason Nan 5014 m di w retire 1577 konbyen k ap rete?
1577 Wi nan 5014 Wi nan 5014 Ba m montre moun yo konbyen k ap rete Sem zèt pa konnen Men mwen m pa konnen dwe se nan sa m ale Li gwo Li gwo Nan 5014 ou retire 1577 konbyen k ap rete?

Pwoblèm.
An ale. Sa sonn. Wi, nan 5014 ou etire 1577. Bon wè la se. Si mwen mse gen la, mwen mwen gade, m ap prenon selan mwen la. Chapo ba. Nan vin mal mwen de Delson, kijan l wè misye? Talè mal mwen de Delson, kijan l wè misye? Eske w pa wè misye kòmsi non wap di misye entèlijan anpil wi antouka nan 5014 ou retire 1577
Alo. Nan map tann nou frè m nan mezanmi sa gou wi mezanmi nan 5014 ou retire 1577 konbyen krete ti gason.

Konbe yo sèk wi. Fò timoun nan travay papa. Fò papa se wè la ti timoun santi sa sa e pa yon kado. Non, li santi li travay pou sa. Li travay pou sa.
Yes.
Nan 5014 banm moute moun yo. Hum. Nan 5014 banm moute nou. Retire. Hum. Retire.

Mwen konn Jerry.
Ok. Alò se, ou konn ki bò rele la? E nan fondasyon zòn pa fè moun? Ok. Eskize, eskize. E sa fò m di sa pa fwa gen moun yo ki konn fè bri prank nimewo lò rele sou yon lòt moun ou jwenn. E sa fè mwen jis di Jerry m bezwen an, ki pou m ka tande ki sa moun nan di. Ah, dakò.

Mwen pa gen non jis mwen si m mande mwen ka jwenn moun fèl pou mwen sèlman mwen pa gen sou telefòn mwen an. Ok alò se 2 posiblite se Zelle oubyen transfè.
Ok e si se sou nimewo sa oswa m ka fèl. Non m tap fèl sou Zelle la.
Ah ok, ou pa gen problem non met ekrim sou whatsapp
Ma, si mpa jwenn moun ki pou fèl, ma retounen relo e te depoze depo pou fèl nan bank ou a di. San pwoblèm, mèsi anpil frè m, Bondye avè w. Dakò, pa gen danje. M swete w ede m priye paske mwen gen mal nan randevou nan imigrasyon e tout sa yo mande m yo nan papye m te genyen pou m prezante yo paske peyi a vin nan ti jan difikilte an Ayiti m vin pa ka jwenn yo. Pou w ede m priye si yo te ka chanje randevou a desann anvan 23 out.

Non wi e map pran. Alò mezanmi e konbyen moun kap rele la pou sèk la? M gon moun ki te rele la banm rele e banm ese kontakte li e non madan prezidan mezanmi madan prezidan kote m ye a m bon m santi m alèz wi wi nap voye pa sè sèj alo
wi alo bon dimanche Bondye beni w frè m. Kòman w ye la? Avèk Jezi anfòm wi. Wi, si yo fè tout sa, zòn pa fè moun. Zòn pa fè moun tout tan. Ok. E mwen toujou ap gade live yo wi monchè sa fè m plezi. Ok.
Men kèk pafwa m ap gade yo sa vrèman touche m pa ka patisipe rezon an. M vin isi la m pral gen 1 an la m pako janm travay se sak fè ou wè lè konsa m pa rele jodia m di konsa map rele poum ka mande ou we kèk priyè pètèt Bondye ta fè ou ta avè mwen lè konsa lè lavi ap fèt konsa m ta rele m patisipe. Ekri non mwen please.
Non pam Wi. Mete ki vwe ba ou sou WhatsApp la? Yes. Ah ben ok, mèsi anpil.
Yeah.
Pa gen pwoblèm. Dakò. Mèsi frè m. E, mezanmi m bezwen moun avan m fè mesaj chita la pou nou pase nan faz priyè. Pa bliye jodi a la, apati de 3 zè gon dosye nou pral kòmanse la. Nou pral kontinye. E men, n ap pran temwanyaj e love la menm si n pa pran tout, tout, tout pati yo.

Men frèm nan m pa kouse w al anba lanmè a non ras moun hein se ka mechan an ale yo pa moute non ras moun tanpri tanpri yo yo pa moute non antouka nou vrèman kontan nou vrèman kontan e misye misye ap make pa mezanmi m poko jwenn moun rele m nan la konprann m bezwen jwenn moun ki rele m nan ki di yo vle bay misye ta pou al bay dan. Wè sa, li gen gwo benediksyon. Pandan w ap sipòte misye la, w ap atire menm kapasite ki kay misye a sou pitit pa w la. Ou konprann? Yon transfè k ap fèt. Egzateman. Yon transfè k ap fèt. Yes, yes. Nivo dentelijans misye pral kou pral ajoute sou pa pitit pa w. Egzateman. Yes, e sa l ye. Se sa l ye. E m ap tann apèl la epi m pral priye. Men avanm priye mte vle gentan jwenn apèl la deja pou misye gentan konnen sa klè men an atandan ke wap reflechi pou e pou fèl e ban mwen fè misye fon ti chita tou piti ou konprann sèk la se e tou 100 dola wi an mte nou e 100 dola liye e pa plis ou konprann ou konprann ou konprann hmm Ou vle m poze w kèk ti kesyon? Eh Jiji. Non, raza non, si se nan kankou pou m pou m e pou m fou a misye. Alo, bon Dieu benou.
Bonsoir frère Luckson. Bon Dieu à vous.
Oui, c'est pas pour lui non, mwen relo pou yon nan ti demoiselle mwen ki te bo ravine yo. E mwen te di Bondye, mwen te di Bondye si pou m mete l lekòl ane a. Mwen te gen yon timoun mwen, tout moun mwen te chèche, m pa t ka jwenn. Li te rèz mwen di w sa ak lafwa. Nan 15 gwo moun ki ekri m, li di m voye dokiman timoun nan, l ap ranpli pou li mwen nan Biden. Sa vle di ke mwen te ekri w men w pa reponn mwen, n ap kenbe kontak pou m ka, pou m ka kenbe pwomès mwen sa m te di a, pou m ka fè l. Dakò, pa gen pwoblèm sè m. Nou bay Bondye glwa.

Nou pral fè pou Pou bagay m poko ap di Men nou pral priye avan Nou pral pase yon ti tan nan lapriyè tou piti Men nou pap twò rete jodi a Epi apre Pou nou pataje Tan an ale non E gen kèk kokout pale Mwen pa pral lague w pou kont ou non frè m Mwen gen pwoblèm non Kisa Ou pa gen pwoblèm Eee Jiji Eee Jiji M se move wi

Ou pa pe? Gade yon match ki pral gen la Gade yon match ki pral gen la Men avan match la paske Nou bezwen 5, 4 moun jodi a Ki pral ede nou lanse Konstriksyon an Bon nou pa pale de sa tou paske Lekòl la rive sou nou Lekòl la rive sou nou Nou pa gen tan menm Randevou a se premye je Pou nou met men Menm nou gen jodi a demen Aprè demen pou nou kòmanse achte Nou gen yon fanmi ki sipòte nou E m ap gen pou m pale plis de sa demen si Dye ve, m ap gen pou m leve yo nan lapriyè. E pase m ap, m t ap eseye fè yon bilan sa n ap bezwen. Pase nou vle lekòl la fini osi vit. Mezanmi twòp moun ap pale de zòn pa fè moun pou n gen yon lekòl ki rive konsa la. Non, li pa ka kanpe la. Hein pastè? Non. Hein, li pa ka kanpe la. E non sèlman timoun anndan fondasyon ap tann lekòl la, tout kominote a ap tann lekòl la. Tout kominote a, tout zòn nan, y ap tann pou nou di yo si n ap resevwa yo. Yes, si y ap resevwa yo. Donk nou.
Poukisa nou vle ap pase sou li konsa li? Poukisa la? Poukisa la? Alò, jan n ap di a la, sè li enpòtan. Paske lekòl la enpòtan. ekstrèmeman enpòtan wi, ekstrèmeman enpòtan e timoun yo kòmanse konprann reyalite ya e kòmanse bal plis enpòtans e nou menm nou oblije pranl avèk plis kè lekòl la fini pou timoun yo antre chita ladan se sak fè ni pdg ya tout staff la yo bliye tout sousi pèsonèl yo. Yo bliye tout aktivite pèsonèl yo, tout se kòmsi vakans, lwazi, nou pa gen sa. Nou pa gen sa paske konsantrasyon nou se wè ke lekòl la kouvri, lekòl la e anndan lekòl la fini, seramik mete, m pa konnen nan ki sa Bondye pral fè men m konnen avèk sipò zanmi, fanmi, zòn pa fè moun.

E, menm sou ta remake, petèt si l ta gen dlo nan zye l, se yon kri de jwa. E, yon nan bagay m apresye la kay li se rekonesans li. Se rekonesans li jiska prezan. Li rele m papa. E jiska prezan tou, depi m kale je, tou dènèman son lòt moun k ap di m, li di l tèlman pè mwen. Bon, ou konnen, ou oblije pè timoun ou. Bagay la pa ka, fò timoun nan gon moun li pè. Si o mwen li pa twò pè manman, men fò l gon moun li pè. Men jodi a Bondye leve love an diyite. E Bondye fè l yon lòt moun. E nou konn istwa l deja, fondasyon an pran an chaj lopital e n ap tou pwofite remèsye lopital and klinik medikal de Laplas. N ap salye madam Astride, n ap salye tou Dorestal ki pran an chaj dosye love. E love jodia li gen kote poul domi humm li gen kote poul domi love gen 3 pyes kay epa kote yo pral mandel pou touche 1 an 2 zan se kay kote poul domi e nou te fè tout sa nou te konnen nou te bay manman komes. Malgre nou konnen zòn kote yo abite a, yo pa t twò konnen l. Se nan goumen yo ya konnen sa. Men lesansyèl, jodi a, parapò avèk vizaj sa w ap gade la, se yon lòt timoun. E, fòs avanse love please. Fòs avanse vini sou mwen. E nap di chak grenn moun ki nan live sa ki nan sitiyasyon difisil sitou ou menm ki te sipòte love sòti nan sitiyasyon sa kote li a li te ye a menm Bondye ki te ki te akonpanye l la. Menm Bondye sa toujou disponib. Menm Bondye sa. Li toujou disponib. Disponib, li pa chanje. Li pa chanje. Non li pa janm chanje. E m pa regret deske mwen menm Frè Luckson akonpanye ekip la. Lè manman l te pote l ban mwen. Jodi a petèt sa se yon rezilta ou ap gade la. Men m panse nan video sa tou na poste petèt kèk foto pase wa konprann. Alò li te toujou bèl timoun, m pa pral di se kounya l bèl timoun. Men maladi a te redui nan sou bote a. Men jodi a si wap gade wap wè son timoun ki toutafè e bon m gentan pale avèl, m gen pou m pale a manman l. Lè w son timoun nap retire nan men manman an nèt. sitou pou lekòl li. Paske m pap gen kouraj ase pou apre tout sakrifis sa nou fin fè pou n ta remake love pa avanse. Pou n ta kite lavi krache. Pou n ta kite lavi krache sou sakrifis sa. Sou sakrifis sa.
Sa vle di n ap gad kòman nou ka antre love nan espas la paske nou gon lekòl serye la ki pral konstwi. Pou kisa nou ap gon gwo lekòl la poutan nou pa peye lekòl byen chè pou li. Petèt chak vandredi li ka jwenn manman l e li gentan dakò. Sof ke ekip al mande yon N sali kadilak nou ba live la. An di kadilak nou salye w. Kadilak nou salye w. Wi.
Depi nou vini la e paske gon bagay ki atire nou. Men m ap bezwen sipò nou plis wi atis yo.
Pase travay sa li pa travay Fredrickson sèlman. Se travay prèske chak moun. Ki gon bagay yap fè nan sosyete a. Sa ki dwa rive ou pa fè yo Felina menm jan avèm kote ou retire tout ti moun sa yo men si gon mwayen ou ka bay sipò paw ou konprann e li enpòtan e banm mwen salye kadilak avèk. Nou gen kadilak ki reponn la ki di bon bagay frèm bèl travay ke bondye pwotejew pou panse plis avèk tchouvy yo se espwa yon bèl an nou. Aplodi kadilak. Aplodi kadilak. Kadilak. Yes yes. Ke koman koman.
Mesaje. Mesa. Mesaje ya.
Alo se yon jen ka fe. Alo se e sa nou bezwen nan sosyete ya. Alo kou nan mda we yon atis ka fon bel travay nan sosyete ya. Pou mba ka sali la. Jezi k di sa nan ki bib bib lèzòm aplodi kadilak anba live la ankò yes antouka kite yon nimewo telefòn pou mwen poum pote mezanmi kanpe poun aplodi kadilak pou pawòl sa annou repete pawòl sa ann di kadilak Sa w pral bay la a, n ap patisipe l nan konstriksyon sa a. Pou n ka al lekòl, pou n vin yon gwo atis, menm jan ake w! Epi pandan w ap chita aplodi. Epi, ok, sèl konsa w ka jwenn mwen fè m. Epi, n ap kontinye, jan n t ap di talè a. Nou gen ansanm avèk nou la e love nou konn istwa love mezanmi map mande eske ayisyen konprann enpòtans travay sa mezanmi gad kijan nou pran yon timoun men ni wi men ni gade pou nou wè wi men kijan men ni men kijan nou pran yon timoun jodi a men love anfas nou la bon nou pral kòmanse pale ansanm avèk love e m pa konn sal pral di love yon ti jan timid men kanmèm. Konprann eehh m pa konn men love pral fon ti pale avèk nou la love pral di nou kijan l santi l e m kwè lap remèsye tout manman papa ki anba live sa la men ou konnen m pap met pawòl nan bouch li se love ki pral remèsye nou. Map kite love di sak sou kèl ou konprann map kitel di sak sou kèl li m pap ajoute anyen ou konprann lap sèlman di sak sou kèl epi konsa nap kòmanse temwanyaj la men aprè m gen kèk kesyon m ka pozel ok love e moun yo ap gade w la. Men jodia m pa vle kriye a love m pa vle kriye a la mete fòs ou son bèl timoun ah ann di kadilak ekri kadilak ekri kadilak ekri kadilak ekri ah mesye gen moun serye nan peyi a mesye gen moun toujou m pa vle moun yo al poze kòmsi paske mwen kap retire timoun yo pa gen moun non nou chak gon bagay nou ap fè ou konprann ah kadilak kadilak.

M renmen fè a wi love mika Love mika kadilak Kijan w santi w Jodi a lè w ap gade M pral fè yon bagay ki pap deranje w M swete li pa deranje w Kòman l te ye E jodi a Love pral di Mèsi a ou menm k anba live sa Love pral pale Love pral di sa l santi Ban mwen tande Love konsa Love. Lè w fin gade video sa ou gade an di kòman sa te ye ou gade ki bò sòti ou gade kòman e ou tap soufri men ni konprann ou gade kòman sa te ye kòman mak yo te ye sou po w e jodi a lè w ap gad love ou wè son lòt love Christa la kisa ki sou kè w vle di nap tande w.
Bon map di mèsi a tout moun ki anba live yo gen ki fenk kòmanse gad live la ou byen gen ki te ap swiv mwen depi avan bon mwen pa gen mo poum ta di nou mèsi waw manman m te di li pral fè yon kado men li poko ka jwenn moun nan poul te fèl se sa fè mwen potko vle temwanye Mwen te vle temwanye lè manman m te pot kado a men kòm yo gentan mande m li m ap fè l avan sa.
Aplodi timoun aplodi. Jodi a Jodi a lè w gad po w. Lè w gad po jan l te ye, èske w ka di an rezime, gen Bondye? Anpil. Ou ka di gen Bondye? Anpil. Ok. Gen anpil moun k ap soufri menm jan avè w la. Petèt ki se pa pwoblèm po, men se yon lòt pwoblèm, swa fwaye. Ki sa w vle di moun sa yo k ap gade w la? M ap di yo pa dekouraje paske gen yon Bondye anlè a. W ap di yo pa dekouraje?
Paske gen yon Bondye. Paske gen yon Bondye anlè a. E ki de bagay ki make w Lò te nan kòmsi nan soufrans yo nan moman di yo. Pase m vle moun yo konnen gen moman ki te tris nan vi w jodi a Bondye leve w m pral di w ki de bagay ki make w pou kounya wi men nan vi pase w lè w tap soufri ki de bagay ki make w ki toujou rete nan tèt ou. Sak make m nan se kote m tap dòmi a avèk lè m te malad la lè yo te mete m deyò. Lè yo te mete w?
Ok premye bagay li di ki make l se kote li tap domi an bon Mezanmi eske m ka di kote li tap domi Li di tap domi E li temwanyaj la E li temwanyaj la Si m pa di li pa gen temwanyaj Non pak kochon Bay nat la e li tap pap Kèt mesye Moun gon nat wi zanmi Waw m santi sentespri anndan live sa la Humm Waw waw waw Li love Swa gen timoun yo pat vle ki te jwe avèw swa yo te trete w kòm kisa ankò Gon ti yo te trete l, gon bagay yo te trete l wi, kòm si pou l t ap bay sant. Ou sonje istwa sa a? Wi, men m pa p gen kè pou m di l. Ou pa p gen kè pou w di l?
Waww! Ou pran tout wont mwen yo. E Bondye pran wont Lovimika jodi a. Fondasyon Fredrickson Zòn Pa Fè Moun melanje avèk dyaspora yo. Nou achte. Nou achte. Avans frè m.
Nou pa ka pèdi sa Bondye fè. Nou achte! 3 pyès kay pou li. Aplodi sa ti moun. Pap ka fèt si se nan abri sa nou tounen. Si se nan abri sa e la lekòl la te ye.
Men l ap posib si ou menm ki nan dyaspora ede nou fini lekòl sa kounya la. L ap posib wi. Ou pa ta men Love vin abite nan menm espas sa kote gen moun ki gen zye sou li, kote l ap aprann pale anglè menm jan ak tout lòt timoun? Ou pa ta renmen sa? Enben, si w ta renmen sa, èske jodi a n ap jwenn senkant moun ki di, Fredson, pou lekòl la kòmanse, m ap bay senkant dola, m ap bay san dola, e nou pral kòmanse pran apèl la? Nou ka fè plis. Mwen menm, sensèman, Pandan m poko gen moun nan m vle travay, m vle kontinye pran timoun nan lavi. Men Bondye wè m pa gen mwayen posib. Jodi a nou pral pran apèl. Lè w fin tande istwa sa, e apati de demen gen lòt pati nan temwanyaj la, pase m pa t ka ba w tout jodi a. Nou pral lage inèd tan la. On motivasyon sere sere! Mezanmi banm lekòl la! Banm lekòl la! An di banm lekòl la. Banm lekòl la. Sivouplè manman m yo. Sivouplè manman m yo. Sivouplè papa m yo. Sivouplè papa m yo. Banm lekòl la. Banm lekòl la. Fini lekòl la pou nou.
Yes. Fini lekòl la pou nou. Yes.
Nou kòmanse deja.